Jodi a m panse sòti epi fon ti vizite travay la. M pa konn sa w panse? Sa w di la bebe? Bon depi nou fin marye ou te di w pap janm sòti, w ap ret ansanm avè m la. E kounye a kote w prale? Bwen, m ka eseye konprann, m te di w m pa t ap sòti men cheri, ou konn nan moman an, no money, no love. Ou wè jan w bèl la? Si m pa gen kòb pou fè shopping cheri l pap bon. M oblije al travay, m pa ka abandone travay la. Fò n jere maryaj nou. Fò n jere travay la tou. E ok, mwen konprann ou. Men kibò ou prale, kibò, kisa ou pral fè, se travay ou pral travay, kòman? Di m. Bon, ou konnen, mwen te depoze CV yon travay, yo rele m la. Fò m oblije ale, paske si m pa ale, nan mwen gen 15 jou m ap pèdi travay la. E ok cheri, li bon paske fòk, ou konnen, fòk nou gen kòb pou nou sèvi, e ou konnen madanm ou renmen ti kòb la tou. Fok mwen al travay oubyen bon oubyen ale ou konnen m renmen w batayèz vle di m renmen m tou bebe Rèn bebe fòy travay pitit paske mwen tande ou pastè ou bagay mwen san lajan m pap ka sipòte w konsa fok ase mwen m abitye ak lajan se fanm kòb m ye papa.

Sezi m sezi konsa pitit lè m gade m wè wap marye men m kite rès koze a. Kòman, èske ke m byen paske m pa konprann, kòman ou sezi paske m tap marye? Bon zanmi m ou ye ou konnen m ta pral marye m di w non sa, nou tout konnen w di m ou sezi. Di m non. M te vide w.

Pase mesye yo tap dim ou gen foli wap filel wap se se marim nan e pa vre pito fanm pa pale pi klè non non non zanmim nou ye nou ka pa pale poun ret rache sa e pa vre ou pat fèm fè konesans avè paw la mwen menm tou pat janm fèw fè konesans kem te renmen mesye an ou paka zanmi nou ye sa paka gate nou. Bon m pa konprann ou kòm ou di zanmi nou ye men la kounya gen yon lòt bagay la paske ou di se marim ou te renmen. La kounye a la zanmi an genlè limite, wa konprann. Paske sak pou w di ou pa toujou gen panse renmen l toujou. Non sista, lwen de la. Lè nou deja zanmi nap ret zanmi. Bly map bliye tout sak te pase. Menm si m te renmen mesye a se vre, men se zanmi m ou ye, fò w konnen nap toujou ret zanmi. On moun, on nèg paka divize nou. E ou pat konnen mwen menm tou mwen pat konnen. Ki kè m pral gen la pou m kontinye zanmi w sa titit. E sitou ankò, w t ap pale m de yon travay. Mwen m ap planifye di m pral ba w travay lakay la, men ki kè m pral gen pou m ba w travay sa a anndan lakay mwen tandiske ou t ap file mari m? A, sista, ou mèt fè m konfyans. Da, m te gen, m te gen, m te renmen mesye a vrèman, men dèske se avèk zanmi m li marye, mwen gentan bliye mesye a, ou mèt ban m travay sa a, m p ap janm fè t ankò. M bay sa vag, m bay sa vag. Ebyen ok, m ap panse pou m wè.

sa paske m pat gen chans pou m te bwè nan maryaj la m te tèlman sezi m ap tou pwofite bwè avè w. Bon okontrè menm m byen kontan pou ou paske mwen menm m tap enkyete depi lè maryaj la lè m wè w tonbe a mwen m konnen se malkadi w te genyen e sitou w konnen ou konn manje lakay mwen m tap enkyete m konn m di bon genlè m gen pwoblèm pou maladi a m byen kontan se pa malkadi w te gen pitit.

Epoutan, m te gen makoulot la san m pa konnen, kite l vini m koresponn avè l. Kite l vini. Nan non jezi djab sa m chasew ok. Wap di tonbe djab epoutan djab la san don li ye menm an don li ye pito chache metel deyò. Prouvem sa cheri men sak pase. Se ou menm sa a kap pran pòz ok pastè mwen menm m kwè nan ou hein tout ti jèn yo tap file mwen mwen mete yo akote mwen di bon mwen mwen ret ansanm avèk non pastè mwen marye ansanm avèw mwen dakò Epi kous ou te banm yon mask lòt mak, mak lòt la m pat konnen. Vagran ti jèn janm gen yon kout klè men ou konnen m pa kache w m te di w sa ok pou m mete tout apa pou m kapab marye ansanm avè w epi ou menm tou banm bondye san konfese ou di ou pat gen lòt fi epi ou tande li pat gen lòt fi la sou mwen la fi a ki te dispoze nan maryaj la m tande se fanm ou l te ye oh my God cheri chita m pale w chita banm yon ti chans chita pou pale m chita pou pale m tanpri tanpri tanpri mayi chita.

Fòm oblije rele parenn mwen Gen problem Sak mete fi sa bondye Sak di fi a bagay sa jezi M pa nan y avèk fi a M inosan bondye m kwè wap pwouve fi a Ke m inosan nan dosye sa.

Mesi oo. Kounya tout zanmim yo abandonem nèt. Se sèl Jenny Love mgen kòm zanmi. Piga Jenny Love panse kem ansanm avèk mtoujou gen lanmou nan kèm pou mesye an non. Hey sa map fè la. Map wè kaka papa ak tem al lakay mwen.
Gen la te relem la lap esplikem sanble gen pwoblèm lakay la. Mpwal wè sak pase.

Ya kot misye pral kaze fanm sa la mesye ya dayè mwen oblije dayè bae yo se patnè pam misye ye map oblije mwen prete misye bae yo pou la kaze kaze fanm nan sa pa pwoblèm. Parenn m gen pwoblèm. Si w raple w nan maryaj la, dam ki te vin nan maryaj la, dam wè k te tonbe a, Dam sa son dam pandanm kem tap evanjelize m wè dam nan li dim li ta renmn m bal yon sèvis men pandanl dim li ta renmn m bal sèvis la m di pa gen pwoblèm m ka bay sèvis la kote li a menm paske se sa nap ye se levanjil nap preche depi moun nan mande sèvis fòk nou bay sèvis se sal di nan Matye 7 la li di kikòk demann reswa moun nan mande m sipoze bal sèvis la epi dam nan li m nan sèvis li mandem nan li mandem sèvis la se relasyon fi avèk gason. Kounye a, pandan m ap chèche tout frè yo ki te ansanm avè m nan pou m al priye ansanm avè l yon bonjou, epi li te menm di m, li ofri m yon kòb, li di si m ta bezwen yon ti dlo glase pou m bwè. M di, Non, m pa bezwen kòb nan men w, paske m te resevwa levanjil gratis, fò m ba li gratis. Kounye a, li di, Ou, li fòse m pran kòb la, li di m ap ba w ti dlo a avè l. M pran kòb la nan men l. Ou konnen, fi a lè m se pou mari l te bezwen m. Kounye a, lè m vini avèk moun yo, li rale kouto sou mwen. Li kouri dèyè m. Bon, sa vin fè, apre m vin rankontre ak manzè, manzè vin aksepte konvèti. Men. Manzè konvèti se zanmi Jenny Love li te ye kounya se bon zanmi madanm mwen li renmen m e m renmen avèk madanm mwen kounya men madanm mwen konnen istwa a li pa janm di madanm mwen si se mwen l renmen e menm madanm mwen tou pa janm di si se avèl mwen pral marye a yonn pa konn lòt kounya se nan pwòp jou maryaj la lè manzè vin wè se mwen kap marye avèk Jenny Love li endispoze semèn dènyè li vin kay Jenny Love Lè Vika t Jenny love bon lap eksplike sak te pase a pou lal mete manzè alèz Vu ke Milly dil se mwen l te renmen pou tèt sa madanm nan t rete kalal pou depi plizyè jou la pou son lè l rantre konsa lèl soti m paka pale a madanm nan parenn se sèl nou k ka edem se sak fè maryaj la se ou se parenn mwen ou se marenn mwen se nou pou ka edem nan dosye sa. Kote madanm nan depi lale li pa janm retounen ankò. Bon son lè konsa ou wèl yon lè konsa ou pa wèl. Men ou paka pale avèl ni ou paka apwochel pou ta dil anyen ditou. Bon ou konnen pandan l fache a l nève a li pa li pa sou mwen ditou sèlman m rete tou dejenou map priye. Sa m ta swete ou pa bezwen fatige kòw depi se konsa mwen pral soti m pral fè mwayen pou mwen wèl epi kounya pou m pale avèl ou pa bezwen okipe w tout bagay gen pou ok. Antouka janm wè fiyèl la m pat panse se te yon moun ki te ka fè yon baay konsa non. M pa rete kwè, pil ta leve kite kay lan pi kite w nan kay lan pou kò w. E tankou frè, sè, manman ou pa chèche wè avèk yo pou esplike sa k pase an. Bon, ou konnen, se kretyen nou ye, gen kèk bagay ki pase nan fwaye w, avan w rele manman, papa, ou sipoze konsilte Bondye. Epi m gen de temwen se sèvant Bondye e parenn nan ye. M kwè lap banm yon konsèy avan makout fanmi yo. Se sak fèm poko ale. Ah ebyen ok. M dakò. M dakò se sa. Antouka eh fiyèl mwen m prale. De tout fason map pale avèw map kominike avèw lèm wèl map diw map vin lakay ou epi tout bagay ap ok pa bezwen fatige kòw rete sou jenou tout bagay gen pou ok. Ok parenn pa gen pwoblèm.

Yow sa kap fèt menn, m konnen nan blòk anba ou konn ye menn, m wè w poste w nan raje a la menn. Bon m pa ba w manti menn, m nan mawon la nan moman an wi bann sòt. Bon se mouvman zam sa yo wi menn kap mete w nan cho a konsa menn, m tande yo di w tiye yon ti dam yo rele Fendy menn nan maryaj frè Bonkè a menn. Yow poutan e pa manzè m tap tiye non mann sòt, e se PM wi m al tiye bòs. Pandan map tiye misye epi pandan m tire misye epi se Fendy ki pran kout. Chans pou ou menn, chans pou ou li pa mouri men li malad li grav anpil menn nan lopital nan sewòm manzè ye menn. Evre menn manzè pa mouri? Non li pa mouri menn men li grav anpil. Epee kòman ou fè nouvèl misye menn? Misye lè misye wè li nan pwoblèm menn tèt li cho fanm nan menn avèl li te soti li pran bal menn misye depeyize menn. Son bagay konsa li ye ou konnen nan aksyon sa yo big bon? Em se pou si yonn pa mouri fò lòt la te mouri ou konn sam diw la wi se yonn ki pou te mouri kanmenm ou konn son bagay konsa li ye. Nan toule ka frèm nèg la kite vo nèg la kite peyew pou tay tiye PM lan menn misye nan deyò tou menn paskel pat peyew pou te tiye fanm lan menn e se mad se fanm misye renmen ou tiye menn veyew menn. Yo m pa gen pwoblèm ak sa monchè m pap baw manti menn tout sak vini me sa ak sa map ba tout respè mann sou an m pa gen sa pou mwen papa. Ebyen ok menn mete kontwòl menn.

Madan bòkè m wèw tris wi sak pase. Ki madan bòkè wap relel ma pitit ou wè depi apati de jodia relem jenny love tande m pa gen koz a madan bòkè ou pa konnen sal fèm li gen lòt fanm sou mwen m kite avèl wi pat konnen ou konnen jodia dakò apati de jodia pa relem madan bòkè ankò. Alò se konsa kote ki gen zong pa gen bra alò gade mwen menm. Sa fè lontan m bezwen yon moun pou m fè vi m. Nou poko janm gen chans. Men kòm Bonkè se zanmi m, alò m panse si w pa ansanm avè l, sa pap yon deranjman non pou w ka kontinye avè m. Ebyen, m ap panse a sa paske mwen menm kote w ap di w m pa sou li la, m kite avè l la, kounye a la m pral tounen nan tchatchi m ankò. Antouka, si w bezwen m, w a tcheke m.

Seyè, se ou menm ki te ban m madanm nan. Se pa mwen ki te foure men m, mwen te pran l, se ou ki te ban m madanm nan. Si l ale, m p ap bat tèt mwen. Ou pral chèche l pote ban mwen. Ou pral chèche madanm nan pote ban mwen. Paske, ou di de moun ki marye, yo marye pou lavi. Toutan madanm nan ap viv, M paka gen yon lòt fi e mwen te wè toutan ma vi li paka gen yon lòt nèg. Seyè degaje w, fè sa w konnen pou al pran madanm nan ban mwen paske m jèn gason m paka rete san fi. Fò m gen yon fi pou m fè vi m. Papa, mwen met batay la nan men w. Batay la pa pou mwen, men batay la se pou ou. O non de Jezi. Mèsi Seyè. Mèsi Seyè.